ice arete Gabriel Johnson ki se yon pastè nan Texas. Yo mete l nan sant detansyon, 15 jou aprè, fanmi l ta dekouvri ke li gen yon bò l ki paralize, li pa ka pale, fanmi l oblije pran chimen lajistis pou yo konnen egzakteman ki sa k ap pase. E anpil òganizasyon k ap defann dwa imigran oblije foure bouch nan bagay la pou yo konnen ki deriv k ap pase nan sant detansyon ice yo. Fwa sa a, moun yo yo menm yo depase limit. Dwa moun pa respekte nan majorite sant detansyon yo e limyè kòmanse fèt. Rale ti chèz ou chita, m pral ba w tout detay ke w sipoze konnen sou dosye sa. Men avan, ou konn kisa pou fè deja, abòne, like, pataje videyo a tout kote, se sèl fason ou kapab ankouraje travay la. Se Gabriel ki ansanm avè w, nou pral pase yon bon ti moman ansanm. Medam e mesye chè entènot, yon ansyen lòd depòtasyon kapab rete ap dòmi pandan plizyè dizèn ane. Lè ice reveye l, menm yon moun ki gen pwoteksyon kont depòtasyon nan peyi a, li kapab disparèt nan yon chenn sant detansyon. Medam e mesye, Gabriel Johnson te rantre nan yon sant detansyon ice sou 2 pye l 15 jiyè ki sot pase a la epi 15 jou aprè, li te nan yon lopital Texas avèk yon bò kò l ki te arive paralize epi l pa t kapab pale. Fanmi an di ke li te mande medikaman pou te kapab anpeche yon lòt avc. Li pa t resevwa yo regilyèman. Ice ansanm avèk konpay ki t ap veye l nan sant detansyon an pa bay menm istwa. Medam e mesye, chak moun ta bay yon istwa ki diferan. Jodi an la, nou pral ouvri timeline nan pou nou kapab konnen egzakteman kisa dosye tribinal yo avèk dosye medikal yo di. Paske kesyon an li menm, li pa sèlman pou kisa Ice te pran l, kesyon an se, Ki sa sistèm nan te fè avèk sante li pandan ke li te anba kontwòl total yo? Ann antre dirèkteman nan dosye a. Gabriel Johnson gen 55 lane sou tèt li, li se yon pastè ki soti nan North Carolina, li se yon mari depi anviwon 30 lane epi li se papa 4 pitit. Medam e mesye, fanmi li di ke li te rive Ozetazini soti nan peyi Liberya Lè a, li te gen sèlman 15 lane sou tèt li. Li grandi nan peyi a, li etidye nan North Carolina, l al nan inivèsite, epi li te arive vin ap sèvi kominote riral yo, nan legliz, nan distribisyon manje, ansanm avèk edikasyon sou VIH. Men, istwa imigrasyon li pa t senp, menm jan ak fraz ke yon moun te kapab tande, paske li te rantre a 14 lane sou teritwa ameriken an, sa vle di ke li se yon moun ki te vini depi lè ke li te piti. Li te viv legalman pandan plis pase 40 tan. Dapre DHS, Johnson te rantre Etazini 30 desanm 1987 ak yon viza ki te pèmèt li rete 6 mwa. Ajans lan di ke li te depase tan viza a, yon jij imigrasyon te bay yon lòd final pou te retire l an janvye 1991. Sa li menm li vle di, depi plis pase 35 an, te gen yon lòd depòtasyon ki te deja sou non l. Men, medam e mesye, an 2004, tout bagay ta pral chanje, paske li ta pral resevwa yon pwoteksyon ki te kapab anpeche DHS oubyen nenpòt otorite a, retounen l nan peyi Liberya pa rapò avèk sitiyasyon ki te genyen nan Liberya. Pwoteksyon sa a pa t fè l vin sitwayen, li pa t yon Green Card Holder, men li pa t efase lòd depòtasyon ke l te gen avan an. Li te sèlman mete yon baryè devan yon destinasyon presi, ki se Liberya, kidonk leta ameriken pa t gen otorizasyon pou yo te depòte l nan peyi Liberya paske si l te tounen, sa te kapab fè l pèdi lavi l, kidonk lavi l te menase si toutfwa yo te arive depòte l nan peyi Liberya. Sa enpòtan anpil paske fanmi an li menm, li t ap viv ak lide ke Gabriel te gen dwa rete. De pozisyon sa yo te kapab egziste an menm tan e se nan ti espas legal sa, medam e mesye, ice li menm li vin rantre nan dosye a. Ebyen, nan maten 15 jiyè 2026, ajan ice te rive lakay fanmi an nan North Carolina, yo pran Gabrielle Johnson. Pitit fi li, Gabri Johnson, di ke manman an te rele li avan nevè nan maten, li te di l pou l te pa panike, ice te fèk pran papa l. Ebyen, fanmi an te kwè ke okòmansman se te yon malantandi sou yon randevou imigrasyon ke li te kapab rate, men nan pita, yo ta pral aprann ke gouvèneman ap pouswiv lòd depòtasyon an pi lwen. Ebyen premye sinyal medikal la li menm li te vin parèt menm jou a. Daprè timeline ke pitit fi li Gabri ta pral bay plizyè jounal lokal, papa l te rive nan sant detansyon ice lan ebyen anviwon 9 è edmi nan maten, tansyon li te arive moute nan yon nivo ki grav. Ozalantou de midi yo ta pral voye l nan yon sant medikal. Fanmi an ta pral di ke yo ta pral pote yon sachè medikaman pou li, pou tansyon an avèk prevansyon kont avc ke l te fè nan sant lan medam e mesye, e Gabriel te deja fè plizyè ti avc depi nan lane 2020, ebyen kidonk sante misye li menm li pat kòrèk. Li te konn pran plizyè medikaman pa jou, li soti lopital la menm aprè midi an paske li te vin arive stabilize. Li pase nwit lan nan gadavu anndan sant detansyon ice, ebyen medam e mesye, kounya la gon dat nou dwe kenbe ki se 17 jiyè. Se jou sa fanmi an jwenn li te rive nan yon sant detansyon santral nan Jòjya, kote ke se la a kesyon medikaman li menm li vin pi grav, paske sant lan li menm li pat kite l pran medikaman ke fanmi an te pote yo, sant lan te di yo ke yo gen pwòp sistèm famasi pa yo, yo pa fè medikaman ki soti deyò konfyans, men si sistèm lan te gen medikaman pa yo, poukisa fanmi an te di ke Gabriel li menm li pat arive resevwa tretman konplè ke li ta sipoze resevwa chak jou. Sa se premye gwo kontradiksyon ki gen nan dosye a. Gabri, ki se pitit fi Gabriel la, di papa l te rele l pou eksplike l sa k ap pase. Gen de jou ke l te resevwa youn oswa de nan konprime ke l ta sipoze pran yo, gen lòt jou, daprè fanmi an, li pa t resevwa medikaman yo regilyèman. Li pa t menm sèten si se te menm konprime yo a chak fwa ke yo te konn ba li. Li te poze kesyon, men daprè li, li pa t jwenn yon eksplikasyon ki klè de la part de responsab sante nan sant detansyon an. Fanmi an di ke li te konn plenyen tou sou aksè ak manje epi dlo sitou pandan deplasman ant sant yo tou etou lè yap pranl nan yon sant detansyon pou kapab transferel nan yon lòt. Fòk nou pran prekosyon ak mo sa yo tou, men nou pa gen prèv piblik ki moutre ke Gabriel te pase 7 jou youn apre lòt san okenn medikaman, okenn manje oswa ankenn dlo. Men daprè deklarasyon pal, daprè deklarasyon fanmil, Yo fè konnen ke li pase 16 jou san medikaman, san dlo, san manje anndan sant detansyon an pandan ke li soufri ipètansyon, li fè strok epi li fè kè. Kidonk, a nenpòt kèl moman li kapab fè yon avc oubyen li kapab fè yon sa nou rele yon arè kadyak e li kapab strok lan kapab aji sou li, sa w tande a la tout kò l paralize. Ebyen medam e mesye, sa sous yo rapòte se yon akizasyon aksè ki pa regilye. Fanmi an di ke gen de jou ak peryòd kote ke tretman, manje oswa dlo te manke. Sa pa menm bagay ak yon prèv grangou total pandan 7 jou. Sa vle di ke yo kapab toujou fè deklarasyon nan laprès, men nou menm nou pa gen prèv kote ke yon jij oubyen yon tribinal sètifye ke sa yo di a, sa yo deklare nan rapò a, se egzakteman sa l ye. Men laprès pibliye l jan l ye a, jan fanmi an li menm yo bay deklarasyon an. Men li toujou grav, medam e mesye, pou yon moun ki deja fè avc epi ki gen tansyon wo, kesyon an se pa sèlman si li te resevwa yon konprime, se si li te resevwa bon medikaman an, nan dòz oubyen nan bon dòz ke li ta sipoze resevwa l la e nan bon lè ke li ta sipoze bwè l lan chak jou. Paske la nap pale de yon moun ki malad, de yon moun kote ke si l pa pran medikaman, sa kapab koz li mouri. La a, pa gen ankenn garanti eske moun sa li menm li te resevwa bon medikaman, paske fanmi l di ke yo pote medikaman pou li, men sant detansyon an pat vle resevwa medikaman yo, paske yo di yo gen pwòp famasi pa yo, yo pa fè medikaman kap soti deyò yo konfyans. Ebyen medam e mesye, konpayi sa ki rele Corps Civic lan, li jere sant detansyon sa, epi pòt pawòl konpayi a te di plizyè jounal ke Gabriel te anba siveyans medikal regilye, epi ekip la te trete tout pwoblèm sante yo ke yo te konnen. Epi konpayi sa ki rele CorCivic la di ke medikaman moun nan sant lan swa anba kontwòl sèvis medikal la, swa moun nan jere l pou tèt pa l, selon kalite medikaman an, famasi yo revize lòd yo epi avèti doktè lè yo bezwen renouvèlman. Sa vle di ke gen de medikaman spesyal ke fanmi moun yo kapab pote. Si tout fwa ke famasi ki anndan sant detansyon an pa genyen medikaman sa a la disponibilite yo, si tout fwa yo genyen l, ebyen yo entèdi pou paran sa oubyen pou fanmi moun nan pote medikaman yo. Si tout fwa gen posibilite pou yo fè demand lan, ebyen famasyen an oubyen doktè ki responsab pasyan kapab fon demand oprè de leta epi leta kapab finanse l oubyen voye medikaman an dirèkteman nan sant detansyon an pou moun nan li menm pou l kapab resevwa tretman yo. Sa a li menm se repons ofisyèl operatè sant lan. Men repons sa a li pa di piblik la ki konprime egzakteman ke Gabriel te resevwa. Li pa bay lè ke li te resevwa yo, li pa bay kantite dòz ke li te rate e li pa moutre mezi tansyon ke yo pran pou li chak jou paske lè yon moun ap swiv tretman sitou pou tansyon, Ebyen moun sa a li dwe verifye, li dwe mezire tansyon l chak jou. Kidonk, 2 vèsyon yo, yo rete fas a fas. Fanmi an di ke swen an li menm li te iregilye e li t ap febli. Operatè sant lan di ke yo te kontwole l epi yo te trete pwoblèm ke yo te okouran de yo yo. Kidonk, chak moun bay yon vèsyon pou yo kapab defann tèt yo. Kounye a la, gen yon sèl kalite dokiman ki kapab fè nou avanse kòrèkteman nan dosye sa a, medam e mesye. Dosye administrasyon Medikaman an, se fèy ki montre ki non konprime, dòz la, lè yo te bay li a, epi kiyès ki te siyen pou moun sa te resevwa medikaman an. Men, avan avc a, yon lòt dosye t ap dewoule nan tribinal la, e dosye sa a, li eksplike pou ki sa ice t ap deplase l tèlman vit. Ebyen, 23 jiyè, avoka Gabriel te depoze yon petisyon, e habeas corpus, nan tribinal federal, nan Jòjya e yo tap konteste detansyon an epi eseye bloke yon depòtasyon rapid. Anben, nan dat 24 jiyè, medam e mesye, jij Claude Lind ekri yon lòd enpòtan. Li di ke Gabriel te fè konnen ke otorite yo tap eseye voye l nan yon twazyèm peyi san yon odyans sou krent ke li te kapab sibi pèsekisyon oswa domaj nan peyi sa yo. Tribinal la mande pou gouvèneman an eksplike pwosesis la, jij la menm ekri li ta kapab sanble ak move lafwa si yo ta retire Gabriel avan tribinal la regle kesyon jiridiksyon an. Men, nan dat 28 jiyè, tribinal la ta pral rejte demand ijans lan, lòd la li menm li konfime yon detay santral, depòtasyon pou Liberya te deja bloke, men gouvèneman an te jwenn Sierra Leone dakò resevwa Gabriel ak asirans diplomatik ke l pa t ap kapab pèsekite tòtire oswa sibi domaj. Sa se akò ke Leta ameriken te jwenn ansanm avèk Seryè Leyòn kote ke Seryè Leyòn te aksepte resevwa Gabriel ki se pastè a kote ke yo te bay li yon garanti diplomatik kote ke li pa tap jwenn pèsekisyon politik, yo pa tap tòtire l e li pa tap sibi domaj fizik. Ebyen jij lan di ke tribinal federal sa a li pat gen jiridiksyon pou bay blokaj Gabriel te mande a. Li di kesyon sa yo dwe pase nan pwosesis administratif imigrasyon Kongrè a te etabli. Medam e mesye, petisyon an te rejte pou mank jiridiksyon. Sa pa vle di jij lan li menm li te deside pou Gabriel pat gen okenn krent Sa pa vle di tribinal la li te valide kalite swen medikal li. Men, sa vle di ke tribinal la te di ke li pa t gen pouvwa legal pou li te bay remèd la nan dosye a. Medam e mesye, nan dat 29 jiyè, ice deplase Gabriel soti Georgia pou ale Texas, li rive nan yon sant detansyon nan Alvarado, ki gen yon distans anviwon 40 miles ansanm avèk Dallas, ebyen nan maten 30 jiyè, anviwon 6 è 45, Ebyen medam e mesye Gabriel rele fanmil daprè Gabri ki se pitit fil li di yo li renmen yo li pat santil byen fanmi an di depi lè vwayaj la te kòmanse a li pat resevwa manje oswa medikaman pandan anviwon 24 èdtan kèk èdtan aprè yon enfimyè rele fanmi an soti nan yon lopital Texas Gabriel te fè yon avc fanmi an di ke avc a kite yon bò kò li paralize li te bezwen terapi lapawòl ak reyabilitasyon. Medam e mesye, DHS konfime ke li te transpòte Gabriel lopital le 30 jiyè ansanm avèk senptom avc. Ajans lan di ke yo tap kontwole tansyon li e li te nan kondisyon ki stab. Men, kesyon ki pi lou a, li rete, eske dòz medikaman ki te rate yo ta kapab lakoz ke li fè avc a? Repons onèt la, sè ke nou poko kapab tranche sou sa. Paske dosye ki piblik ki disponib yo, pa montre ankenn dosye medikal li. Men fanmi an temwanye yo di ke nonm sa li menm li pase plis pase 15 jou ebyen li pa resevwa ni manje ni bwè li pa li pa manje li pa bwè e li pa resevwa medikaman yo ebyen sa vle di ke akizasyon an li baze sou sa ke nou kapab di fanmi an di epi li baze tou sou temwanyaj ebyen moun ki viktim nan. Nan moman n ap pale la a medam e mesye, sèl sa m kapab di yon moun, si w gen yon moun ou ki nan sant detansyon, se vre ke moun sa ou gendwa te gen yon ti pwoblèm avè l, tcheke sou li, rele l, mande l kijan l ye, èske tout bagay ok pou li nan prizon an, paske gen yon reyalite ankenn moun pa konprann oubyen anpil moun pa konprann. Lè yon moun nan sant detansyon, li pèdi tout libète l, moun sa li vin a la merci de gouvèneman. Moun sa li kapab soufri yon maladi, gouvèneman fè neglijans, lakoz ke maladi sa a touye l anndan sant detansyon an. La a, yon moun ou kapab akize, akize, akize gouvèneman li touye moun sa a, men w l ap difisil pou kapab pwouve de yon tribinal ke se gouvèneman ki lakoz ke moun sa a li menm li mouri. Pou ki sa? Paske sant detansyon ice yo, ankò yon fwa m ap di nou sa, se pa ajan ice k ap siveye sant detansyon yo. Se de konpayi prive ke leta gen de kontra ki trè jite ansanm avèk yo, kote ke yo arete moun yo, mennen yo lan sant detansyon, epi konpayi prive sa gen pou misyon kenbe moun sa yo lan sant detansyon an, ba yo manje, ba yo bwè, veye yo pou yo pa sove. E konpayi prive sa yo, lè wè y ap travay pou leta konsa, yo toujou fè tout sa k posib de yo pou yo depanse mwens kòb ke posib nan kòb ki alwe ansanm avèk bon fonksyonman sant detansyon yo. Ou kapab wè leta di w gen plizyè milyon dola ki depanse pou kapab garanti ke gen yon bon sèvis, m kapab di swen sante anndan sant detansyon yo, epi lè w parèt sur plas, lè w analize kondisyon ke moun yo yo menm yo trete ke yo trete yo anndan sant detansyon yo, ou kapab di kote lajan sa pase, enben lajan sa li rete nan pòch yo. Dayè, yo menm yo di w sa, Yo pa lapolis, yo pa yo pa ajan federal, yo se yon konpayi prive ki gen de kontra tèt chaje ansanm avèk leta. E sa k tris lan, nan chart kontra yo, konn gen de chaj ki siyen kote ke gen de aksyon ki konn pase, leta ka pa kapab pousuiv ajan prive sa yo ki konn ap siveye imigran yo. Kidonk, gen de ensidan ki konn pase anndan sant detansyon yo, ajan sa yo, depi nan kontra ki siyen ant leta ansanm avèk konpayi a, Gen de kloz ki genyen kote ke moun k ap travay pou konpayi prive sa yo gen de pwoteksyon, gen de pouswit ke ou menm antan ke sitwayen ou pa kapab fè kont konpayi a. Men ou kapab fè pouswit sa kont Leta. Leta, ou pa kapab kondane Leta pou ane prizon. Men Leta kapab kondane pou l peye w lajan. Lajan se sa yo pa manke. Paske ou menm ou ap travay pou peye taks. Anben se lajan taks sa, li menm ki pral sèvi pou kapab dedomaje viktim. Sa vin fè ke Nèg yo aji jan yo vle, lè yo vle, fason yo vle. Fason yo pi pito lè ke yo jwenn kontra sa yo ansanm avèk DHS. Medam e mesye, sitiyasyon sant detansyon yo ap degrade, y ap anpire chak jou ki pase sou teritwa ameriken an. E malerezman, nan kominote pa nou an, nou genyen de konsil ki ta la, ki ta sipoze ap voye je, ap founi je gade nan sant detansyon yo konbyen Ayisyen ki genyen, konbyen Ayisyen ki jwenn swen, konbyen Ayisyen ki jwenn medikaman, konbyen Ayisyen ki viktim, konbyen ki byen trete. Non, kisa l di w? Li di w w ap tounen nan peyi w, Leta pa dwe w anyen. Medam e mesye, gen yon bagay m ap pede reflechi, mwen pa ret kwè ke m ap jwenn repons sa a. Kèlkanswa